mwen pou nou ka pyetine m ladan l, m ap fè nou wè sa ke Kasayòl te di bèf la. E sa fè m te di toulède ti bouk yo, 2 ti mesye yo konn yo konn mennen pon Bèdèt yo. Kèt menn yo, Non, mwen menm, non, pa pran sa, tande, listen, di, Venus, ban m chans sa. Ou wè 2 ti mesye pon Bèdèt sa yo, 2 nèg sa yo ki renmen sonde ble, yonn, pa gen yonn ki renmen sonde l pase lòt. Yo renmen sonde l nan menm nivo. Bòdè, listen, Bon chans mwen. 4 pa 4. Tande sangajman pam kitem prann kitem responsab sam diw la de ti mesye sa yo de nèg pou pran pou mete bòl son de ble devan yo paske nèg sa yo pa gen redevans anvè moun mka di mka fè nèg sa yo tout bagay yo ka fèm tout bagay men rive nan nivo sa britalite sa sa se sa se dènye pwen an. Se konfrè nou ti Guy. Ou menm avèk ti Guy. Nou te zanmi. Kòman nou ta pral rankontre. Jiskavan
Venus e tout fanmi randevou an map pwofite resalye tout moun mèsi paske pou envitasyon an e kem prann a kè m panse ke li kapab banm plis posibilite ke poum pale sou yon lòt platfòm olye de platfòm pa nou e di yo sa cho ke anpil moun toujou asiste de cho nou e du lendi au vendredi de inè a katrè donk jodia tankou janm te anonse sou platfòm di yo sa m pral gen posibilite tou E pou ke m vin sou e randevou an. Donk, y a pli de 3 zan ou 4 an, e 3 zan anviwon depi ke mwen vini nan randevou a, e byen ke nou fè lòt, lòt ti aktivite ansanm. Pou m pran kesyon ke ou poze an, e se petèt rezon dèt ki mennen m la a, pa rapò avèk tout sa k ap di dènye moman yo nan semèn sa a, e tou bònman, petèt se inatandi, donk tout bagay sa yo vin pwodui, e mwen menm pèsonèlman, e m pa ta ka atann mwen tou, E pratikman kisa yon moun pral fè, mwen ka konn kisa m pral fè men li pa fòseman kote ke m pral atann ke yon moun gon bagay ke l pral fè. E de menm tou gen anpil nèg kap kap voye monte men lè yo fin pale yo tyen aske yo mande w ki repons pou ke w fè. M pa kwè l konsa. Si w fin frape donk ou sa w di an ou pa ka mande m ki repons pou ke m fè. Donk repons lòt repons kap vini an lap vini avèk tout e sa ke l genyen ki ka fè nenpòt kèl dega donk ou pa pral mande yon moun kijan pou l reponn ou. Ou ka pale jan w vle, moun nan ka reponn ou jan ke l vle. Se yon aksyon ki bay yon reyaksyon. Ki bay reyaksyon. Donk, pratikman, pou reponn egzatteman avèk kesyon poze, amitye m avèk Gi, avèk Ti Gi, donk, se te yon amitye, m te kapab di. Bon, ou di Gi apre ou di Ti Gi. Ti Gi. Donk, se jisteman pou idantifye lapèsòn an kesyon. Men se Gi. Se li ki idantifye lòm. Se ti Guy a ki idantifye lòm, ti piti ti zuzuit lan. Epi sa m vle di se ke. Men se pou otè li ou rele ti Guy? Pa pou otè li, pou karaktè li, pou mantalite li, fason l reyaksyon l, tout sa yo. Fè pati de ti Guy pou w ka idantifye egzakteman. Se egzakteman li. Ok, m pi byen konprann. Donk sa ke mwen menm kesyon lan, e nan nan yon epòk dizan de sla, e mwen dekouvri ti Guy e sou entènèt la men pratikman. Mwen te gen yon zanmi an komen avèk Ti Guy se te e se te Pedro Tassy a lepòk la nou an 2013 e 14 e pi nan pale konsa e pi an palan de Pedro, Pedro pral di m ke se nèg lakay mwen nèg Basen Ble ti Boukan bay blabla e pi nan plezi bagay m di a ti jèn sa misye misye gen foug bay bay pale anpil detay e trè apresye men epòk la misye te konn gen dezantè entèvansyon e sou avèk Didier Doudou Misye te korespondan Didier Dodo. Misye te korespondan Didier Dodo a lepòk Gabèl 2013 a lepòk. E pwi pa la swit pral gen Konpa Event e tou swit apre m pral pale avèk misye nan telefòn. Amitye kòdyal e tout moun respekte moun. Paske te toujou gon diferans. Kòman nou ta pral rankontre?
Rankont lan se nan rantre misye. Non avan. M pral Ayiti an 2012. M te gen yon gran frè m ki te mouri an jiyè 2012. M pral desann Ayiti le 10 jiyè 2012. Fèt misye pral le 13. M pral rankontre avèk misye le 12. E lè sa m pral premye fwa rankontre avèk li. Men, avan, nou te gen, nou te gen fran pale. Wè, nou pale nan telefòn. Wè, wè. Ok. Yè m te gen, avan menm, e, e, an 2012, m te konn menm konn fè dè entèvansyon, e, sou Radyo Vizyon 2000 avèk. Atan, atan, atan. Ou te korespondan misye? M pa t korespondan, Tiki.

M gon bagay map chèche, mwen bezwen, gon bagay ke w mwen bezwen se mwen kap ba ou l. Paske pratikman nan nan premye tan yo e Ti Guy pat ko gen mwayen pou ke l te vwayaje. Pa egzanp lè m prale nan Moka Café, m m raple mwen e te gen yon près konferans e e e e Konpa Festival, epòk Igentz le Boss, le regrete de memwa Max e e e di Max Max Design. E nèg sa yo desann an pèsòn, nèg sa yo gen viza ap kale kè yo. Ti Guy li menm sou gwo radyo Vizyon 2000 li pat gen li pat gen viza. Se mwen menm ki te ap sèvi misye de sa k ap pase nan Moka Café. An n raple nou yon près konferans U NULOOK avèk Arly Larivière, se mwen menm k ap ba misye kijan sa ye nan Moka Café tou sa. Men sa se te an tan ke kolaboratè. Jisteman pou m kenbe misye enfòme e kenbe misye an vi tou. Mwen menm tou m te bezwen, m te bezwen sou Ayiti. Pa bliye m se nèg Lwès. Donk lè m si m sou Vision 2000, mwen menm se te tout yon fyète ke lakay mwen ap tande m. Donk se tout sa te bezwen. Men jis avan, e sa se te mwen m ka di Patricia Latour. Se Patricia Latour ke m te gen yon kolaborasyon avè l ki te bon mwen yon eseye ki te mache. E pa la swit ke Ti Guy pral rann li kont ke li gen yon bagay nan men l ke l pa t janm eseye. E pi li vin ap eseye pou l ta retire m. Paske te toujou gen yon ti, yon ti, yon ti. Yon ti jalouzi ant Patricia Latou. Misye te vle ke se sèlman avèk li menm pou fonksyone, pa fonksyone avèk. Patricia Latou avèk Tiki pa janm antann yo. Avèk kòman èl sapèl ankò? Kòman èl sapèl?
Patricia Latou. Patricia Latou. Patricia Latou. Aktyèlman la kap viv isit an Florid. Ah bon? Patricia e Tiki pat janm gen yon apresyasyon pou li tou. Tiki yon ti jan pantan. Mwen menm pèsonèlman sa Patricia di m. E pati sa konn di m sa, li mtike son ti pantan, misye pa rekonèt tèt li, men li te toujou antre yon, pati sa se yon nan moun ou pa fin konprann kisa lap gen poul fin fè nan dènye nan dènyè segond yo. Men pa kont e nou te gon platfòm nan samdi e avèk Patricia e mwen m toujou gon entèvansyon avèk Ti Guy chak lendi. Men a nenpòt lè si Ti Guy bezwen m ap bezwen la, nenpòt evenman mwen m te gon fasilite avèk yon nèg kap eksplike yon bagay tankou l nan mikwo a, mwen m kapab just pase a pye jwen avèk yon enfòmasyon m ka ba w lemond nan mwens ke 3 minit. Paske m konnen ke mwen jisteman ap sèvi w de sa ki, mwen anonse aktyalite yo. M pa nan studio e misye te gen 1 è de tan. Yon kelken ki gen vèb. Rapid, pla pla pla.
L ale avèk rapidite. Rapidite, tout pawòl di, tout moun tande, tout moun konprann. Lè sa Pòtoprens an few, tout moun kontan e tou sa. Donk, se konsa sa te ye. Se te yon kolaborasyon e ou ban mwen, mwen ba ou. Pa t janm gen kesyon de lajan? Ditou pa, o kontrè.
E menm pou mete pli klè, si t gen depans se mwen ki te gen mwayen pou m te depanse. Paske ti jèn nan, efektivman moman yo pa t.

Kad lan e sou lwès. Mwen m se nèg lwès. M pa nèg Pòtoprens. M se nèg andeyò Kwadèboukè. Galèt Wòch Blanch. Donk lè m gen posiblite pou m fè galèt tande m. M ta toujou renmen ansyen zanmi m tande m. M ta toujou antan paran m yo tande m. On frè on sè m tande m. Tou sa. Donk se te ide an sa. Li te li te donan donan.
Donan donan. Donan donan.
Li pa t gen anyen de absoliman kesyon jan nèg y ap fè konprann ke. Bòs ou. Non jamè.
Non. Si anmwen pito m te ka di mwen m te bòs. Moun kap depanse ou boss wi nan sou tout fòm donk anfèt se se sa e donk se ton kolaborasyon trè kòdyal e respectful e tout moun te konn limit yo tout moun te pran limit yo e tout moun te respekte sa ke sa entèl entèl vo donk sa la mentnan m an 2013 e 14 e pa la swit an 2014 misye pral gen viza avèk anpil kolaborasyon Twòbo Konpa US e e e pral genyen e Pedro ta si mwen menm nou kontribye paske epòk misye misye te gentan pran nenpòt 3 4 refi e misye pral retounen anba avèk e konpa us e map diw sa trè byen nap pale de Tòbo Tòbo pral fè demand lan avèk ekip konpa e konpa festival yo yo pral voye demand lan e pou te jwenn kòb la pou tal anbasad se te Pedro ta si e mwen menm Pou nou te voye kòb lan, paske a lepòk fò w te gen 120 dola ou 150 dola. E kòb la pa t fasil a lepòk. Pou mete goud nan dola pa t fasil. Se te konsa. Epi pou nou repeye l, nou di misye ale. E pou nou fè, pou nou fè papye a desann ann Ayiti, anpil aktivite. Donk se te konsa paske se yon piti nou te. Sa vle di ou te genyen yon volonte pou ede yon zanmi, yon jèn ou wè ki gen anpil foug, epi nèg te vle pase l anba pye ap fè l. Al devan anbasad epi yo pa voye papye pou li. Tout tan sa ye. Sa ou menm sa te sa te sa te Avan Guy gen sa te viza, motive avan w. Guy gen viza si vle Maki fè Guy fran nenpòt 7 7 refi. E dènye refi dènye fwa misye pral pran viza paske misye avèk nèg konpa festival yo l pat janm gon respè pa egzanp pou nèg tankou Rodney Noël misye konn ap pale ou konnen se nèg pò de pè yo ye epi se se menm konpa festival lap pral voye papye a pa mwen m di w m di w ankò pa Turbo konpa US. A lepòk, Turbo te pli respekte nan milye a. Donk se sa pral bay misye viza. La an 2014. Lè sa misye pa t ko nan gaz la. Li pa t ko nan bagay gaz, kraze djaz. Misye te, m di w, te pi respekte. Se yon nèg ki t ap vann tèt li. Trè byen. Trè byen.
Trè byen. Avèk la monte de klas. Ok, sa w eksplike m la, m santi te gen yon bèl kolaborasyon, de bon zanmi. E ou te deside, ou santi pou fouk jèn an genyen, fè l te soti a pwen A jiska pwen C, D. e ou te mete tout kòw ladan l.
Oui bien sûr. Men m pa trouve l bizar. Sak ta pral vin mete nou dozado. Bon e par la suite misye pral gen posiblite rantre etazini e li pral gen menm posiblite frekantasyon preske menm moun yo e menm ale pi lwen e li pral gon nesesite pa ki pat trò nesesè men jis ka avan e poum di petèt m pap rantre deeply nan detay m te gon deal ki pat respekte avèl. Nan epòk ke misye pral marye. E. Bon, e m pral fè yon ti reto. Nou nan gran dosye. Nan gran dosye pa gen kache. Gran dosye fò di tout bagay. Sof bagay ou santi se te zanmi ki pa ka monte tab. Si w gen tan di yon dil ki pa respekte. Men bay moun yon ide menn. Si m vle di si m vle di tout sa m vle di, e an pe de mo, m ap di ke apre e e. Bèl prestasyon A Mazora Nu Look la nan 2015 E misye marye an 2015 E misye te gon Te gon bezwen trè nesesè E misye fè apèl Rapidman egzekite E E m kwè ke Fèt Nu Look lan pase swa an fevriye ou mas M ap antre an me M ap fè tèl bagay Me pase Jiska rive pral rive an 2016 Mwen sa m ap di w lan M ap di w l avèk fak Ève Bastien pral egzekite sa pou misye nan minit ke epòk manman m mouri an 2016 la m an avril 2016 epi Hervé Bastien e non sa pral rive egzatteman an 2016 aprè nou prestasyon nou douklè Hervé peye sa a epi m nou tou rete la e nèg yo pral gen posiblite yo blablabla Ok emm ou di ke gen yon deal ou te gen deal sa se te yon prè yon prè pou maryaj misye an 2015 ou prete misye yon kòb wè. Li pa remèt ou kòb la. Li pat, misye te gen pou banm kòb lan lèl rantre nan, nan, tande misye jis relem, misye dim Dadou gon ijans, misye dim Dadou gon ijans tèl bagay pa tèl bagay, alepòk m te gon kam transfè anndan Phoenix Unisex Beauty Salon, m jis bay on, m just bay on mo m di fè tèl bagay pou tèl nèg tèl non tèl non, epi yo voyel ale, jiska dat m gen resi sa yo. Yo voye kòb la ale pou ke lè l rantre an me, an festival 2015, l ap remèt kòb la. Misye vin remèt kòb, Hervé Bassé vin remèt kòb la pou misye an 2016, nan, an avril 2016 nan Lamò Manman. Ok, ou di Hervé Bassé remèt kòb la, kòman se Hervé, èske se yon deal misye te gen avèk Hervé? Aprè bal. Se li ki mande Hervé pou l kapab akite dèt sa pou li? 1, nèg yo konnen m gen Lamò, e Nu-Look fin jwe avèk Klass a Mazora, se te. E lè sa a, misye te, pa bliye misye se Ève se konpè misye, Ève batize pitit li, se Ève, se Ève e ki te di l, ki te di l ansanm avè l pou yo moute Nouyòk, Ève Bastien pran responsabilite pou ke li remèt. M gon ti pwoblèm. Ki pwoblèm gen? Kijan Ève Bastien konpè misye a? Ève Bastien se. Guy se nèg Pòdepè, Hervé se nèg okap, m panse ke se mizik ki fè yo rankontre, si yo te get si gen konpè, se misye ki ta pral travay pou li pou fè l pati kòman konpè a m pa fin konprann. M pral di yon bagay san ke m pa deranje anyen. Nou wè Ti Guy sa n ap gade la a, Ti Guy se sèl nèg, sa l bezwen yon kote l ye a l pral chèche l. Si se ou menm jodi a pou l remarye pou l ba w parenn maryaj li avè w yon bagay li bezwen l pral la fò w fè l pou li e se konsa jiskaprezan m poko konprann w oblije konprann e ou moun ki parenn pitit ou se zanmi w moun ou gen kay otomatikman didi ap parenn pitit mwen wap parenn pitit mwen e laplanta ap parenn pitit mwen èske m ka rele maestro aly m ba l parenn pitit mwen ok ok jodi a aly ka parenn pitit ou. Wi paske son zanmi.
Men m pa ka m pa ka rele ti djo pou l pa renmn pitit mwen. Paske gon relasyon poko devlope. Ou wè ti kizi wap wè la? Lap devlope l nan minit ke l bezwen l nan e lap mete l nan nivo l bezwen l nan nan tan l bezwen l nan. M pa bezwen baw twòp detay. Petèt m pa pral. Sa vle di Hervé Bastien se parenn pitit ti Guy. Sa vle di ke ou vle fèm konprann pwoksimite klas la se pa yon bagay ranse pou ti Guy? Sa vle di pye ekip klass la genyen sou ti epi aprè ti guy ap di moun gen bòs. Se sa map di w. M paka fin konprann bagay sa.
Bon wal fòse yon moun pa renmn pitit ou ap di lòt moun gen bòs e moun sa yo sa yo ye pou ou. Sa son eksè de langaj ke li. Waw. Paske nèg yo se de nèg ki bliye pase yo bonè rapid. A lepòk, epòk sa, moun ki te genyen posibilite ki te ka parenn pitit ti guy nan pwoksimite moun kap kap. Gen reyaksyon lòt, li te posiblite l te, non, li te plis posib yon nèg tankou Didye Dodo, li te ka yon posiblite, li te ka mwen menm oubyen Pedro Tassy. Men, moman an, bezwen an, li te plis nesesè pou l al jwenn Hervé Bastien avèk rezon sa l pral bezwen klas, se ta alepòk la monte de klas. M wè kou a. M wè kou a. M wè sa w vle di la? Donk se pa e bon jwèt li ye, e m si m sèten ke Hervé menm parenn maryaj something like that. Dobo, Dobo wi.
Menm sa, menm sa paske moman yo te ekstrèmeman difisil, e mwen raple m nan apwòch misye di misye di wè paske alepòk tou paw m eksplike si dodo ap tande m lap tande m e dodo se pat twò renmen ke mwen avèk Guy byen misye di ke sa m gen la se ou k ka rezoud li pou mwen menm si m ta rele dodo lè dodo pap fè l pou mwen m pa ta voye monte m gen dwa pa gen voice lan pou m fè moun tande l efektivman m panse ke se te tout nesesè paske pa egzanp yon jèn ke m renmen kèlkeswa sa ke li li pa yon pwoblèm. Paske dodo pou yon nèg ki twò gen rapidite, mwen menm gen de bagay m pa pran yo men twòp yon bezwen nesesè epi m jis m te gen ka m transfè tou bò kote m nan se jis di ka m transfè epi m di Paskout se nèg sa m di l li tande li toujou kolabo avè m Paskout fè sa mwen e Guy Roben Guerrier that's it. Kounya la
konpè Ti Guy ki se Hervé Bastien ki soti jis Okap pral remèt kòb la pou li. An avril 2016.
1 apre. Lè sa a, èske lè w ap mande misye kòb la, se vle l pa t vle ba w li ki kòmanse mete malèz la antre nou? Oudimwen se li poko pa t ko gen l, ou menm ou te pran l mal? Petèt te gen plizyè lòt ti bagay ki te pa t pi nesesè pou ke li te kapab rezoud tou, paske pwoblèm yo te ka anpil, apèn marye, e li pa t yon priyorite pou l te reponn avèk sa. Ève Bastien ki konnen egzakteman malèz lan. E si map tande ève ap tandem. E soso brezo temwen tou si misye ap tande tou. M kwè se se soso brezo ki pran kòb lan potel bon mwen. A lepòk la m an 2016. E epòk la manmanm mouri. Epi e yo refèm jwenn li bon ki te trè bon tou. Paske epòk la manmanm mouri Indiana. E pou nou transpòte kò a an Ayiti. Ki te a lepòk se te inikman mwen menm. Paske anpil lòt fanmim yo te an Ayiti. Men se de bagay kòmsi istwa pase. E pa la swit ke lèm pral an Ayiti. Malgre sa, e sa koz ke malgre tout sa kem kapab gen avèk yon nèg tankou Jean Baptiste e e e Fridly, yon nèg tankou e le regretté de mémoire, e misye se yon nèg Jakmèl, misye te mouri, misye te yon misye te kon bèl tenb vokal, e nèg sa yo fè deplasman, yon patnèm t rele Hervé, yon pakèt nèg, nèg yo nan veye, nan lamò, epi le jour, m raplem sa, antèman an, lamò a, epi djakout non mèron ap jwe Bassin Bleu. Ti Guy te prefere pou ke l ale nan nan bal Basen Ble, Dyakout No. 1, apa de tout relasyon ke l gen, m di bon, yon nèg konsa ki ka relasyon m pral gen avè l ankò? Paske gen sa plis enpòtan pou li.
Ève Bastien ki se parenn pitit Guy remèt ou kòb la. Trè byen. Lè l santi nou gen yon malèz.
Ki te konnen bayo. Èske nou te vin byen?
Nou te toujou pale. Nou te toujou pale. Toujou pale, okontrè. Jiskaske manman w pral mouri ou desann ann Ayiti. Byen si.
Guy pa vin nan antèman an. Li pa gen tan.
Ok.
Eske se sak ta pral deranje w? Bon finalman li fin fè an.
Li fin fè an map di ke sa dènye rekou an. Li pa twò nesesè pou w nèk gon zanmi. On zanmi se yon kado. On zanmi se nesesè. Men si avèk a lide ke zanmi an nan tout sikonstans ke la. Nan tout sikonstans li dwe la. Si m bezwen w, lè w bezwen m mwen bezwen w. Si lè m bezwen w, lè m nan moman difisil menm wè m pa ka wè w. e m pat Fredly petèt m te gen m te gen kèk e kèk e echanj avèk ti Fredly men m te pi pwòch okontrè te gen menm jalouzi nèg yo toujou konnen ke tretman m pou Ti Guy te plis ke ti Fredly donk te gen ti jalouzi sa pat anpeche ke Fredly te nan antèman an sa pat anpeche ke l te la ou vle di m ke se pa jodi a gason ap fè jalouzi pou gason menm jan nèg yo ap fè jalouzi pou ti mesye yo te jèn tou pou ti djo a la non tanpri men se nèg yo se sa yo ye non se pa Ti Guy Guy te mye plase m te pi alèz avèk Ti Guy ke nèg sa yo ok konnya manman w mouri.
Guy pa vin nan antèman an te deja gen yon malèz pou ou paske yo te di w antèman an fini èske Guy pat janm rele w pou l pale avè w di monchè se pa fòt mwen m pat ka vini èske depi aprè sa nou pa pale ankò Misye pat gen tan pou tout sa èske aprè sa nou pa pale ankò aprè nou vin ka wè nou rankontre men efektivman m kwè ke misye te rele m pou l di monchè m aprann ke manman w mouri men an vòl dwazo men pat gen tan pou tout istwa e monchè kòdoleyans m te frekante manman w m te konn wè manman w m te konn di men sa pat nesesè pou li se pa enpòtan. Paske manman m pa manman l. Donk anfèt sa li li pa t twò li pa t twò enpòtan. Men lè nou wè, nou salye, nou ka sere lamen. Men a yon epòk, m raple m, m konn wè msye m pa salye l. Epi yon beau jour, msye rankontre m swa nan Hollywood la, si memwa m pa fè m defo. Epi m di, msye di, nou sot twò lwen. M pa ka wè w pou m pa salye w. Epi otomatikman msye te, msye te, msye te, msye te pran nan mwen. Paske m pa yon moun ki twò bay, paske sa m di kèt. Paske mwen menm te gen tan. Paske ou renmen zanmi w. Mwen renmen zanmi m. Mwen renmen zanmi m. Donk mwen renmen sou moun tou kòm si pa egzanp, gen de bagay m pa mete yo madè fò m. M pa fè yo pwoblèm pou mwen. Pa egzanp, lè yon nèg kanpe l di ke, non ou sot twò lwen. Ki fè jodi an pou m wè w, pou aprann, paske mwen m te gen tan byen min biznis bagay, bagay sa. Epi, epi l vini, epi misye, misye lonje m lamen. Nan Hollywood Live. Epi m di, di yo misye kasem lè sa epi nou te kòmanse wè men pa ta yon amitye de menm fason paske li vin gen plis fanmi li vin gen plis zanmi li vin etalel li vin gen ti fanm li la lap moute desann li jaksonvil li toupatou donk se te enteresan paske la li te kòmanse jwenn ekilib li gen de fanmi ki vin kòmanse ap akseptel e tou sa li pa menm bezwen yo vin pa menm. Ok konba ou di la ou di ke nou pral rankontre nan Hollywood life aprè tout istwa sa yo. Mwen pa konnen egzakteman sa Hollywood la men m panse. Nan yon club nan yon club nan yon club kèlkonk nou rankontre

E ou byen petèt tanperaman pam tou, gen de bagay ke m pa sipòte. E petèt tanperaman ni e gwosye li nan sa ke l vin rekonèt ke l ye, Dadou a vin pa t twò enpòtan. Dadou pa vin trè enpòtan. E pou listwa hein, te m raple anpil moun. E 2017, 2016, e epòk ke mwen menm avèk Ti Guy petèt te toujou an bon rapò. Konpayi 20, m sonje. e Wilfrid e Ti Guy te korespondan Konpayi 20 e misye te konn reprezante Konpayi 20 an Ayiti. Men kolaborasyon sa a, yo pral koupe le pon. M raple m ke. Poukisa? Bon, petèt aranjman yo, Ti Guy toujou pran bagay yo diferan, Wilfrid se yon opòtinis tou. Donk yo vin pa ka antann yo. M pa konn istwa vrè. Men, M raplem se sa koske misye ap pale di ke li te gen fanmi l an Ayiti, li konn Rifrid avanm efektivman wi, men poukisa lè sa ou te konn Rifrid avanm nan bezwen Rifrid pat itil ou lè sa oubyen li pat la pou ou? Paske m raplem Rifrid konn wè Tig nan Fenix, li pa sa lal fè show l anndan studio m, Tig la menm salye l pa salye l. Sa map di w li. E atan, atan mwen wè yon, mwen wè yon short screen kote gen yon video ki poste konsa e Tig di se manti wap fè. Ebyen se la mwen menm ap konfime l pou yo. Wi misye konnen Wilfrid avan m. Wi l konn pale avèk li. Wi l te konn kolabore. M pa t gen platfòm. Wi misye te konn reprezante Konpayi 20. Men, nan moman bezwen yo, moman pa anyen an, pou ki sa Konpayi 20 pa t la pou ou? Se yon kolaborasyon nèg yo vin genyen fòse, se te a lide pou ke nèg yo te pran tout bagay pou yo. Se te de opòtinis. Ti Guy se yon entelijan. Wilfrid se yon nèg ki ki kwè nan enterè l nan sa k ap bon pou li donk piske yonn ap bon pou yonn yonn ap bon pou lòt alepòk ti Gitè konn ap itilize materyèl Wilfrid Wilfrid pa dakò sa Wilfrid ap ap itilize w li p ap kite w itilize l donk nèg yo pral fè yon kolaborasyon fòse 2 blofè kolabore ki ta pral ki ta pral akouche avèk sa k fèt Men se pa paske. Yaa atan kòman sak fwèt la.
Sak fwèt tou sòbòt. Sak fwèt wi se avèk kote li di li te chou li tap ret la wi. Pa fè sa wi. M te toujou di sa wi pa fè sa wi pa fè sa wi. Li fè yon kado. Li fè yon kado.
Ok nou m pral sonje nan kesyon nan kesyon okay la Didi paradis te pèmèt ou menm avèk Guy nou te antann nou sou yon telefòn. Pou tout nèg te mete tèt yo ansanm pou n te pote yon repons rapid. Nan souli nan, paske. Pou moun Okay. E, e Ayiti Biyografi, KitKat, mwen te konn pale avè l, benevòlman. M te konn kontre avè l nan Vegas, konpay N Vegas. M te konn wè l, s on fi k ap fè foto, ki toujou ap se ton renmen sa. M toujou kapab salye avè l. Men, nan bezwen Okay lan, se li k ta pral plase apèl lan avè w. Pral gen Didi Paradis, Mwen menm nou pral rele m Nou mete Guy pou le peyi an 2021 M pa kwè ke m pral kite ògèy mwen pou m pat pale avèk ti Guy paske pat genyen madè vrèman pat gon big dèm. Ok pa gen pwoblèm nou antann nou pou okay e nan pandan nou fin antann nou pou okay lajan pwal kole yon kote lajan pa ka debloke epi tout moun pral konstate tout moun pral konstate lajan pral kole nan men Haiti Biographie ki pat kapab bay detay konbyen kòb li resevwa Kòman ki te kapab konte konbe kòb li te ye, paske se li menm ki t ap resevwa, e lè sa a, mwen te sèvi yo entèmedyè, kote ke mwen menm m t ap ede Ayiti Biyografi, e kote ke l pral endekse m pou l di ke, avèk yon bagay ki sòti nan yon fowòm, li di m te rapòte Ève Laplante. Pou listwa e pou laverite, Ève Laplante, alepòk, nou te gen fristrasyon pa nou. M pa t gen tout rapò sa avèk, avèk, avèk, avèk Ève, pou m ta pran sa k ap sòti sou yon fowòm pèsonèl, ke m pa janm eseye tou, a tout moun. Kote map pran sa pote la, pran sa mete la. A tou dè nivo. Sam regle a Didi, sam regle a Vénus petèt nou pale ansenm nou regle ansanm, men m pa pral prann pou m pote l ba JB, m pote l ba Laplant, si yonn pa la. E li pral ensiste pou l di ke sap di an se mwen k rapòte Laplanta l. E efektivman nan epòk la mwen avèk Hervé Laplante nou kòmanse ap fè mea culpa yonn lòt. Men. Mwen m te toujou gade yon distans nan kesyon kòb okay la pou lève laplant. Paske epòk kòb la ap ranmase laplanta te an Ayiti avèk ti Wid. Avèk ti Wid. Misye t ap bay manje okay avèk Wid. Mwen menm m te di Ève, lè kòb lan t ap, Ève te trè amè avèk jan jan detay yo te ye. Mwen di misye. Wè paske kòb la te pran twòp tan. Te twòp tan pou detay pou l te delivre. Son kòb nou te pran pou n te kapab fè yon entèvansyon rapid. Nan mwens ke 15 jou nou pati pou 3 mwa. Lè sa w pran 3 mwa 4 mwa kòb lan swa ka wont a ka wont bilo zewo bagay ee zewo mwens ke zewo mwen m gen yon screenshot ke msye KitKat voye bon mwen lè l pral lè l pral retire l mwen m te gentan save li lè m gade mwa ka wont lan negatif epi l di Dadou ekskize bay son lòt a ka wont pou mwen m di a non ne t'en fais pas ne t'en fais pas men m te gentan kenbe l imedyatman l efase m di ne t'en fais pas mwen m genyen l. Nou gen na ak a negatif la. Nou gen rapò a la.
Sa se rapò a? Wè, sa se, sa se rapò, rapò tèt anba okay la. Okay la. E mwen menm pèsonèlman, se pi vye eksperyans ke m fè nan lavi m. E m pap janm fè eksperyans sa ankò depi gen lajan m pa ladan. E si ta gen lajan, se pa KitKat m ta ba l responsab li tou. An avans. Men an di premye eksperyans la pat bon. Men lè sa a, mwen menm m te bakòp KitKat nan tout sans. E lè Laplanta t ap eseye ame pou l bay detay avèk lajan piblik la, m di misye, lè kòb la t ap ranmase ou pa t la. Se te randevou ou di yo sa. E mwen menm e Guy Wewe nou te chita prèske, Ti Guy nou te chita prèske menm jan, menm kote. Anpil moun te eksite pou yo te wè nou, ke nou te reyini nan yon epòk konsa. Te gen Philippe Saint Louis, te gen Leroy, te gen Fridley Jean Baptiste, yon pakèt lòt nèg ki te la. Anpil konpayi vent. E inik moun ki te gen posiblite aksè avèk kòb lan, se te Kit Kat. de Haïti Biographie. Paske nou te nayif. Nou te nayif. Nou te vwe kòb la nan sèl akawont prive, epi detay mal mal bay, epi kiyès k'al pran twofe? Se li menm avèk zanmi n' Ti Gi, y'al pran kòb twofe yo ansanm men nan men, tèt an tèt, bouch nan bouch, epi aprè yo di w ke se Dadou ki li ki bay detay avèk La Planta. Sa te pral deranje m'. Mwen te pral, m' te pral, m' te pral debòde sou Kit Kat, Haïti Biographie, epi li pral monte, li pral monte pou l' fon, Ti Gi pral fòse l' fon fo, paske Ti Gi gen la men sou Kit Kat. Paske se 2 moun ki kolabore, ki gen ki gen bòn kolaborasyon, yo gen yo gen kòkòdaj yo ansanm. Donk kounya li pral fè yon vye pòs, li se entèlektyèl, li gen li gen mastè, epi m pral plen men nan bagay, epi kounya blablablabla, epi depi lò, e se sa l pral bay. Paske mwen m te di, m ap di yon moun, sa m fè m gen responsabilite l. Jodi a m ap kanpe, e sou fwa m pou m di yon moun pa t janm fè sa, e m pa t ap janm fè l. Si m gen posiblite jodi a m ta la, m pa t ap janm pran enfòmasyon sou yon fowòm pou m pote l ban w. Li pral fè m santi li te li te mete yon yon yon sensè sou li, moun ki pataje l. Son son dam son son dam ki mantez son dam ki mantez anpil. Mwen menm m kapab di l paske e m gen ase de prèv pou m di li mantez anpil. Se pou ansanm de manti li menm li t ap ban m ki pèmèt ke m pa t janm pale avè l nan fowòm lan jiskaske lajan yo te pral fè tout gagòt avè l. An n pase sou sa. Ou pral. Wap Tigui vin gaye nèt ou gaye tout koze pale e ou pale Tigui pale e anpil moun vle mete antant men sa pat janm fèt men ta pral vin genyen tansyon ta pral enpe bese bese bese Ou ka rive ou fè ti fwap paske ou menm se fason pa w lè w ap fè show, tout sa ki fèt se tout sa ki sijè daktyalite ou pral kòmante l, fason moun abiye ou pral kòmante l, si pantalon nèg la te kwochi w ap kòmante l, si wòb la te mal mete w ap kòmante l epi m pral gade mwen menm avè w nou te nan yon sinema tèlman gen yon nan pou moun k ap resevwa imaj yo yo santi genyen yon amelyorasyon ta pral Guy ki te goumen avèk Rigolo paske li te site non w nan emisyon l men pandan moun sinema yo peye l pou l vin fè yon rèd kapèt pou yo se pa pou Guy Wewe l t al fè rèd kapèt la se sa yo te di nou se peye yo peye l yo fè l resevwa w sa ta pral fè le buzz su entènèt la sa vle di gen amelyorasyon yon jou mesye kapab gen gen 3 bagay ki te rive nan premyè prezantasyon a laprès movie sa. Mwen premyèman mwen te jwenn yon envitasyon sou travay mwen ke m te prezan e byen evidamman donk m fè deplasman ansanm avè w. Wi nou te ansanm. E m pral pran nan kouran ekip òganizatè de movie an fè m demand pou ke m ale nan mikwo Ti Guy an. Men avan mwen ale itilize twalèt. An retou mwen konn. Non ou pa sou sa, ou pa sou sa, se sak fè w fè wout twalèt la, mwen menm m te gentan devan. M pat atann avèk sa menm.
Mwen wè w nan mikwo ti Guy. Se nan kouran sa m pral pran. Epi ekip òganizatè yo pral ensiste pou ke mwen menm m al pran pou m pran lapawòl aprè w. Men mwen rann mwen kont ke si w nan mikwo ti Guy, diferans yo pa diferan, mwen menm m paka parèt kòm yon brital. e se travay mwen vin travay si poum pale avèk yon moun m pa konnen ke a lepòk m pat konnen nou te pwoblèm nan te osi gwosye konsa mwen konnen gen diferans paske avan ke nou rive nan nan movie an de ou yon mwa avan yon apwòch ki te fèt nan de cho ki te genyen James Pierre kote ke James se premye man mwen te pase nan cho an misye mande m poze m kesyon de Guy mwen m te di sa kèm te santi an mwen di ke mwen menm moun nan m konn kote moun nan sòti. Sa pral sa pral ba misye kouran ke misye pran, misye pral eksplike fè ekskiz, blablablabla, m pa kòmante. Mwen di 9 an aprè oubyen 10 an aprè, m pa pral kòmante yon nèg ki di m li regrèt kesyon l pa t di li pa t dat de kesyon la mwen rete silans. E misye wè sa tou. E pa 2 3 4 semèn aprè, Dyens Pierre pral voye fè yon apèl pèsonèl avè m pou l mande m pou mwen avèk Ti Guy chita. N ap rive nan sa wi, men kòm ou ouvri fenèt la, an nou rete ladann. E. Guy di ke malgre li fè mea culpa ou pa reponn. Sa mwen di sa.
Poukisa ou pat reponn lè misye di li konnen poukisa ou fache avèl li sorry pou sa. M pat eksiste de sa ankò.
M pat bezwen sa ankò. Se deja fini. Moun ki enpòtan pou mwen al mouri lantere. Ok. Prezans ti Guy sa ta pral itil nan nan prezans bon dayè m pa menm bezwen pale de kesyon manman manman manman paske manman m rete manman m fini donk nevan apre kisa m pral pale paske gon bagay m pral konprann m ta pral fin konprann Guy gon sansiblite ke Guy pa leve a manman Guy pa konnen doulè manman li pa konn sansibilite yon manman donk manman yon nèg mouri Guy pa nan antèman sa pa enteresan lè l pral konprann l ka vin konprann li nan granmoun li la donk pa nan antèman manman m li pa enpòtan pou li. E menm jan yon nèg ki pa leve a papa l pa konnen yon nèg ki leve a swa manman l sèlman leve a papa l sèlman. Donk li gon li gon li gon abitid ke l va gen. Mwen m grandi a manman m. M grandi avèk papa m. M grandi avèk frè. M grandi avèk sè. M konnen lè yon nèg pèdi manman l. M konnen lè yon frè pèdi papa l. Mwen konnen sa yo. Donk m p ap rate yo. Kèlkeswa sa m ta genyen m pral rekòlte. Li pa enpòtan. Donk pa kont mwen m te deja livre m li pa enpòtan paske m konnen l pa konn li pa gen sansib paske Guy pèdi manman l bonè. Donk misye pa misye pa grandi a manman l. Donk lè misye pral mande m pou ke e e pral pale sa ap enterese m. E deja m te gentan e e fèmen tout pòt epi m di that's ok. E m te gen plizyè tou dayè. Se reson rezon sa ki fè w pat reponn. Menm! E Menm pa! lè l fè ekskiz la. Ekskiz James Pierre ta pral fè yon apwòch. E nan apwòch James Pierre a ke ou menm ou te mete nou okouran, nou wè tout tèks de mesaj yo. E emm poukisa ou pat chwazi fè.

se 2, se kòkòt a figawo, 2 bon zanmi. Yo gendwa pa pede sòti tout tan, yo gendwa pa rantre sòti tout tan, men se 2 bon zanmi. Dakò? Kounye a. Paske e nan, yo di m nan ekip ki t ap fèt la, yo vin ak James Pierre se pou mete Jojo deyò nan Ros. Paske yo menm yo t ap vin mete yon ekip deyò, yo bezwen yon moun pou voye. Nèg yo bòykote Jojo tout tan. E Jojo toujou san defans. Mentnan, lè m pral jwenn apèl lan, m fè apèl, yon premye apèl. Paske mwen menm avèk Diemsè te prèske menm dakò. Men m di msye koute, gen de bagay ki pral rive. Diemsè ap tande m la. Gen, m di gon bagay ki pral rive la. M di, m di Diems Pierre, mwen ka dakò, ekip mwen pa dakò. Mwen kwa pa dakò, ekip mwen fè m dakò. Men m di msye, tout è posib, paske m panse ke gon, gon dènye jou, lavi an pa, pa long. m pral fè yon premye kontak. Yo di m pa posib. Epi m pral rantre nan fowòm ke mwen menm, ou menm, Disparadi, 4 pa 4 la. Epi nou di m negatif. M pa reponn Diensier toujou. M pral kontakte manadjè m. Manadjè a di ke kisa m vle. M di lè m rankontre ekip 4 pa 4 lan, nèg yo pa pran sa a kè. M di m pap gen kouraj, m pap ka ale. Li di m negatif. Epi m di l repons negatif. Epi kèlke jou aprè, Dyemse ensiste pou m reponn. Epi Dyemse ban m tout plan an. Epi m pral di misye, donk ki enterè ki genyen? Èske gen kòb m ap jwe? Epi misye di. Ok, lè w di misye ban w tout plan an, si gentan gen plan an, gen yon pati ki dakò? Premye pati a dakò.
Ki sa misye di w premye pati a te di l? E men ki sa yo bezwen pou l respekte l? E menm men ki sa l ap bay lòt pati a? E nan yon imèl ke misye voye bay manager a, de sous, misye di ke. E lap pase sou paj Guy map gen posiblite pou mwen share li men m pap gen dwa pou ke mwen pran l sou youtube. Misye pale avèk yon asirans pou Guy, sa vle di Guy deja dakò? Li dakò. Ou menm ou poko dakò? Non non.
Se sak fè lap pale avèw konsa. Pou li menm mwen dakò, kounya li gen tout dwa l full pou yo pran tout afè se jisteman kobay la vin chita. epi pote l pou yo pou yo fè sa w gen pou fè e la m pral di ke misye mèsi mèsi anpil epi James Pierre pral di m ke l te espere ke m te fè listwa epi manager pral ekri l di ke e nou fè istwa chak jou men nou ka fè l nan nivo pa nou m ta pral pote l sou paj fowòm ekip 4 pa 4 la prèv yo la. Bon m pral fè yon ti
ok wè e efektivman. Lè James Pierre ekri w pou l di w te ou rate yon okazyon pou w fè listwa. Ok, sa se men yonn nan tèks yo medam mesye ki sou ki sou ki sou ekran an la a. M ka jwenn imèl yo la tou. Wè.
Imèl yo la.
Ok, sa se te depi 3 septanm lè Dadou te vin eksplike nou sa. Me premye tèks James Pierre te voye ba l. Hi, hello, mwen bezwen nou. Ok, lè tèks yo, lè tèks yo vin vini. Ok, sa se, sa se ansanm de tèks Dadou te voye pou nou, mèdam mèsye, kote Dadou t ap eksplike nou maten an. Paske la, fò m di ke nan plizyè repons ke nou pral jwenn pou nou voye ale pou aksepte pou pa aksepte, misye te kòmanse ap pèdi asirans paske manadjè nou e ki reprezante nou, L'equipe de Dessources, pa t janm te trè lan nan repons yo. E se la mwen menm ta pral ensiste pou ke Dessources li menm reponn e e e e e e e DMC a. Men lè misye pa jwenn repons lan, men e li pat twò twò kontan paske e premye pati 1 an e Guy te gentan gen tout sa l gen pou l tann, se mwen sèlman ki pou te nan ok paske menm pwodiksyon te gentan prè pou fèt nan next day. Sa vle di ke sa vle di kesyon si w te dakò chò a t ap fèt nan second day men bon men m gen men m men m gen kòman chò t ap fèt nou ta pral yo te gen yon sal sad beach m ta pral fè pou chò mwen avèk Guy ta pral fè manje ti Guy ta pral fè manje ansanm m di oyè te gen tout bagay aprè se la aprè Guy di li pa t dakò vre ti Guy avèk DMCS se kòkòt a figa wi men ou pa t panse ok medam mesye gen men tèks yo m te bezwen an e si w ap gade tèks sa. Tèks sa m pral li pou nou la, si nou ale, w ap gade sou ekran an, genyen yon premye gwoup de tèks, w ap wè Laplanta pale. Nan Apre Laplanta, w ap wè tèks sa, se s on tèks yo fowòd bay nou. Sa vle di Dadou ki fowòd tèks James Pierre a nan fowòm 4 pa 4 la. Frè m, ki jan ou ye? Ajan mwen an sot rele m, li di m Tim lan pou lòf, m konprann. M vle di w mèsi paske omwen ou te eseye. Gen gwo posiblite pou te pou make listwa ki pa vini souvan At least I have tried my part Rete anba limyè E Dadou ta pral reponn konsa Bonswa frè m Jan m te di w la mwen gen yon ekip ki travay ak di yo sa Mwen pa ka deside san ti m san Mwen pa ka deside san ti m lan pou make listwa Mwen fè sa chak jou nan fason m kapab E le tan ap fini pa pwouve Sa, wap fè yon travay san parèy e mwen swete kominote a valorize l, kenbe la pa moli Dadou. Sa se manager e Dessources. Sa se tèks ou te voye bay James Pierre. M twouve l enpe biza pou Guy di li men Guy pran anpil prekosyon li pa di li pa di James Pierre li pa dakò non l di li pa dakò non non non tande non avèk genyen yon teknik. Paske si l kwaze avèk James Pierre, James Pierre pral di m pa konprann ou. Misye di ke li pa t dakò. Men si James Pierre te rive tout la, yo te gentan di w, si w te dakò jodi a nan demen, w apral fè pouchòp, w apral tout bagay. E misye te gentan di w, Ti Guy dakò. Li pa di m o fon. Men si m gentan gen tout pwofil kote ke se chè m ap gen posiblite m chè, m te gentan, nèg yo te gentan tann yo deja. Paske antant 2 nèg yo m pa, fondamantalman m pa konnen, fò m klè sou sa. Kite m di w lide kanmenm. Ide an se pou m vin benyen nan pwòp san m. Se pou m vin demanti pwòp tèt mwen. Se pou m vin demanti pwòp mwen menm. Se pou m vin bay avantaj avèk yon ekip k ap bese pou m mete yo an valè. E pou m fè l ap pwòp mwen menm, ap pwòp bouch mwen, ap prezans mwen. Se te lide. Sa vle di w mennen tèt ou labatwa.
Mennen tèt mwen labatwa pou yo koupe tèt mwen menm jan m ka mennen yon ti kochon pou y al vann li pou yon bèdèt. Ok.
Okazyon sa pase. Fini.
Ou kitel mache epi nan sinema a e bon avanm avanse gen yon pwen m anvi fè pou kesyon de kitkat poul boure a nan sa mwen konnen Didi paradi te sou yon liy avèk yon lòt zanmi kote kitkat te vin kriye kitkat ap rele anmwe di ke Dadou anpechel viv Dadou e umm pa ap di ap fè de kòmantè sou li paske yo te mete yon rad li bezwen pou Dadou rete nan wòl li e mesye yo di pa gen pwoblèm yo pral pale ak Dadou paske si yon fi mande lapè pa gen rezon pou yo pa bal lapè kesyon de ti Guy ap di oo Dadou pa ka di e Kit Kat pou l boure ankò li bal defi se pa vre medam mesye poukisa ti Guy kap voye monte se Kit Kat ki te vin plenyen nan yon telefòn e yo mande pou yo bay a Kit Kat lapè. Nou menm nan yon ekip, si m ap fè yon bagay la a, Laplanta tèks mwen, li di m mando stop sou yon moun, li otomatik. Sa vle di mo pa Dadou a, li pa vini de Kit Kat, li vini de ekip Dadou. M te bezwen pote sa pou nou, men Dadou te di l tou, e m kwè mesye yo te di ti Kit Kat sa tou, W ap jwenn lapè toutan w vle lapè. Men sof ke Kit Kat pa yon moun ki pral anmède moun. Si w wè l mande la paske li menm li ipokrit, li ka fè tout lòt bagay, men li te mande lapè a, yo bay lapè. An nou tounen Dadou. Wè, pou lè nou vin rive. Apre tout bagay sa yo, apre tout sa ki vin pase, men, gen yon mo menm ki, ki fè mal, kesyon de iPad.
Bon, e, m fè chwa pou m pa pale de kesyon iPad la ankò. M gon yon sèl idantite ka pale de bagay sa, TLC. Ki ka pale de li. Paske yo tout gon kòd? Yo gon kòd ladan yo, si yo pase a laryopò, si yo pase anba malèt, se malèt ki ka pale bagay sa. TLC ki ka eksplike, pale de iPad sa. Kote iPad la ye? E piske iPad la disparèt, li disparèt. Disparèt nèt.
Yeah. TLC ka pale l. Si l te pase anba avyon, si l te anba pon, si l te nan malèt, whatever. Donk m panse se le pase. Ok an nou antre nan sinema a aprè sinema a tout moun panse ke lapè lapè etabli mwen sonje lè sinema a fini dam lan mandem poum al fè entèvyou m al fè entèvyou a pandan pandan yap prepare pou entèvyou a m di jodia la si Dadou vin fè entèvyou a avèw fè Guy sonje konvèsasyon sa m di si Dadou vin fè entèvyou a avèw wap kouri misye di non mwen menm map fè entèvyou a m di ou sur li di ki pwoblèm ki genyen. Lè dadou Dadou ale nan twalèt Dadou pral fè wout pou l ale Dam lan vin fò kanpe
Dam lan rete 2 ou 3 moun pou pa fè entèvyou avè Karèl pèt pral moute pral moute kapèt la Yo fò monte Yo fè yo fè kap yo fè Karèl kanpe e apre yo pral moute Malgre non w te kraze yon emisyon Paske nou te site nan yon show. Avèk Rigolo. Men sa pa t anpeche ke.
Ti Joel, tout sa.
Nan show a, nan sinema a, nou pale. Sa k. Men apre sa, pou kisa animozite ankò? Yow, m pa konprann. E jan m te reponn Lundi apre, apre sinema a, se te yon fair play. Paske mwen, mwen s on moun ki aplike fasil. Aplikasyon m nan li senp. Petèt li ka gen lòt konplikasyon. Si m wè w kanpe yon kote kòm zanmi m, mwen menm m pa pral fè diferans si m ap swiv sa w fè. E se sa m t ap di ke a tout moun ke li pa t gen tout animozite ke m pral wè semèn sa a. Gon se bagay m pa t ko wè yo tou. Lè m rive nan sinema a, aprè pawòl ou nou kanpe nou pale 1, 2, 3. e misye relem se tankou gon abitid ki kòmsi ki toujou egziste Dadou sa pase bagay pa w anpil detay yon entèvyou donk m panse ke fè play sa fòm te fèl e aprè se Dadou ta pral brital la janm te toujou di donk ou sot nan mikwo a m ka pran m ka aksepte pale m sof ke map siveye eske pral gen chanjman mikwo mikwo p te la oubyen avèk sa p te la se pa gon pwoblèm mikwo paske la fò w siveye kanpe w nan ki mikwo w pral pale sa fò entelijan nan sa. Ou pa mistik vre.
Non men kanmenm mistik ou pa se pa ale pou pa pale Bon se yon fran mason non fran mason ou pa non ekoute se pa sa se pran pou pa pran se pran e pa ale pou pa pale se aksepte pa pale fran mason ou pa pa vle di pou dòmi nan kafou se te jis yon parantèz se jis sa men kanmenm epi m fini epi se fini nan lendi gen anpil moun bagay la pral fè yon bann pale m di moun yo se ton fè plen epi senp ke sa pa gen anyen kesyon amitye ou elmi. M ka rive yon kote, m te ka e apa aprè aprè sinema a si m rankontre Ti Guy nan Madi m salye l wi. Se vre?
Byen sur m tap fè l.
Osi senp. Si m rankontre l nan Madi m tap salye l. E m pral ba w yon lòt istwa nan m ap site non an. Lendi nan moman an tout skandal yo m pa tande l. Paske m pa gade m pa gade show Wilfrid. Paske nan menm lè sa m pral gade Randevou. Si m gen posiblite se nou ke m gade si m pa nan telefòn okipe. M pral pale avèk P. Lèj Maslin. Boston, Pèlej ap tande m la jodi a. Pèlej rele m li di m ki pwoblèm ou ak KitKat. M di m di l yo, m pap chache pitye pyès moun. KitKat renmen pitye twòp. Mwen pale avèk yon zanmi m ke m genyen deja an komen ki nan ekip mwen. M ba l mo m. M di Pèlej apa de tout respè ke m gen pou ou, m ap di w menm sa m te di zanmi an. Sa zanmi an te mande m nan m ap Ou te ka mande m ni, Venus te ka mande m ni, Laplanta te ka, JB, Ti Jorèl, e ot, te ka mande m ni, m te aksepte. Li pa bezwen mande w ni deja paske zanmi nan gentan di l ke Dadou e m kanpe nan radyo, m di bagay ki bagay pou l bouya m kite l. M te klè sou sa nan madi. Paske zanmi sa a, se yon zanmi ke mwen, mwen wè lè m gen emosyon, lè m gen pwoblèm li kanpe pou mwen. Donk si misye mande m m ta dwe rale tèl bak m ap fè l. E ou menm ou konn sa. Donk se te konsa sa pase epi pi lè j fini, nou dakò, pi lè li di m ok frèm ba blabla paske m raple lè jan ou pale frè frè blòdè blòdè. Epi kounye a mwen di l kote mwen menm nan vi m m ap gen pou m pale, m ka pale avèk Tigi Mayna jan m pale avèk Kit Kat. Misye di a ou pa konn lavi, bay sa m di Mayna jan m pa la pou l boure mwen menm. Epi kounye a.

Bon bagay pou mwen, m fè efò wi. M pa gen, m pa gen anyen pou, m pa gen anyen kòm m pral, m pral eseye kenbe pou nèg sa yo. E m ap di nèg yo, jan n ye a n ap pran nou konsa e nou pre pou jiskobou. Nou pre jiskobou. Donk, mwen di msye sa, e apre m pral gade, men m pral voye l bay, m di, m di Pelej, men sa w t ap pale a, men nèg yo, men sèl bagay mwen di, m te di Pelej, pinga yo di m se Dadou, paske mwen menm m p ap dakò l e m ap aksepte sa k ka rive l ap rive. e nan e n aprè mwen pral moutre yo sa Kasayòl te di bèf la mwen di nèg yo m pa gon kado m pa gen anyen ke m pral bezwen ke radyo pral fè pou mwen platfòm pral fè pou mwen paske si m te renmen n tout bon m te gen m t ap gen tan pèdi tan m pou li se li k renmen m piske l renmen m m ka adore renmen l men si nou panse ke nou pral bezwen. mwen pou nou ka pyetine m ladan l, m ap fè nou wè sa ke Kasayòl te di bèf la. E sa fè m te di tou lè de ti bouk yo, de ti mesye yo konn yo konn mennen ponbèdèt yo. Kèt menn, yow, Non, mwen menm, non, kle sa, tande, listen, di, Venus, bon m chans sa. Ou wè de ti mesye ponbèdèt sa yo, de nèg sa yo ki renmen sonde ble, yonn, pa gen yonn ki renmen sonde l pase lòt. Yo renmen sonde l nan menm nivo. Yow, yow. Bòdè, listen, Bonn chans mwen. Kat pa kat. Tande sangajman pam.
Kite m pran n. Kite m responsab sa m di w la. De ti mesye sa yo, de nèg pou pran pou mete bòl son de ble devan yo. Paske nèg sa yo pa gen redevans anvè moun. M ka di, m ka fè nèg sa yo tout bagay. Yo ka fè m tout bagay. Men rive nan nivo sa a, britalite sa a, sa se, sa se dènye pwen an. E jodi a m ap di yo ke m ap kanpe avèk nivo sa a. E yo pa ka anpeche l. E m ap di yo pa kanpe. Avanse pou n avanse. Paske moun k ap pèdan l ap pèdan. Pèdan.
E n a pral pran yon ti brek. M swete apre brek la,